Ou te met pye boule de ou pa mouri menm. Shit, sa m ket may ke nan mesye. Mwen te wè chèf gang sa izo yon kokorat sal ap woule machin ap fè videyo. Boule vilaj de Dye! Kraze vilaj de Dye! Ala traktè kraze fatra sa yo kanba! Son paket chyen, son paket fatra, son paket poubèl ki gen vilaj de Dye pa gen moun ankò. Ou rive lòt bò a pase traktè, ou lage bonm sou fatra sa yo, pa gen moun ankò. Si te gen moun la, pa ta ka wè pitit pèp la ap vin kidnape mete la pou y asepte tout bagay sa y ap fèt. Se chyen krèt Vilaj de Dye, pa gen moun, se bèt. Retire fatra sa yo sou moun, yo pa gen dwa konsome sa yo nan la repiblik. Lage bonm sou san sal sa yo kelke swa sal te ye a fann ni yo tout se manje chyen nou chita la nou kite nou kite nou kite ti klas mwayèn nan fini nan peye izo chèf gang sal chita vilaj de dye fin manje tout kòb peyi a nèt. Pa gen yon inosan anndan vilaj de Dye non medam mesye. Nan la tranble medam mesye. Papa fanm lanmò san jou a, lè lap fè seremoni mistik li, se lèg lanmò san jou yo kal sezi kamyon k gen kabrit moun wi. Epi moun ap aplodi. Detounen machandiz moun antre bannann tout bagay kamyon ki gen vyann ki gen poul ki gen ki gen ki gen bèt aah gad kòman mèdam mèsye nou rive nan moman kidnaping nan se leta kap kraze nou nan gad yon ekonomi kriminèl kap devlope vilaj de dye pa gen kote pou depanse dimil dola meriken mèdam mèsye. Izo gen ponp gaz, Ti Lapli gen ponp gaz yo. E yo gen ponp gaz nan Jeremi, yo gen ponp gaz nan Sidès. Gran nèg k ap jere pou yo. Gad kòman yon biznis avyon, medam mesye, rive la nan peyi a. Ève Foukan avèk Lè Kaoli, medam mesye, yo chita la! Yo bloke Matisan! Yo kraze matisan, yo kraze klas mwayèn nan mèdam mèsye, jis pou yo menm pou yo ka fè kòb avyon, yo pa janm bloke yo, yo kenbe kawo li, Mateli manke mouri kote li ye Lèzetazini Damerik la pou yo lage l, ti souflòtchou sa k nan dcpj a, ti masimadi sa fò n al gade pou n wè si l pa masimadi. Frederick Leconte pa kanpe sou anyen. E premye fwa m wè yon nèg nul anndan dcpj konsa. Se vrè e premye fwa m wè yon nèg salòp anndan dcpj konsa ti Frederick Leconte sa. Ti vwayou sa pa sipoze anyen nan peyi a ankò ditou lè n ap fè peyi. Paske l son wont nasyonal kòm nèg ki pase nan tèt anndan dcpj. Jan direktè dcpj yo konn sou men yo medam mesye. Bri kwa bri kraze swat kraze BLTS kraze sou kiyès? Sou Frédéric Leconte ti sousou ti sousou Martelly l konn vole nan do w. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. Je m'adresse aux sans sal du pays Je m'adresse aux sans vègòny du pays Mesye bay peyi a yon chans kounye a Peyi a bezwen yon chans pou pitit li viv li Peyi a bezwen pou pitit li alèz ladan jounen jodi a. Gade kidnaping kap fèt nan peyi medam mesye la delma 31 yo kidnape moun maten yo kidnape moun aprè midi chèf gang sal izo resevwa kidnape yo lakay li maten midi swa si w wè nèg sa yo pran trèv medam mesye se paske lè yo pran tròp moun yo pa gen kote pou mete yo se sèlman lè sa nèg yo pran ti trèv. Si w wè 3 jou pase, Izo pa kidnape moun, Ti Lapli pa kidnape moun, nèg yo pran trèv paske yo pa gen kote pou yo met moun ankò. Kidnape yo di Morvan lè w tande nou chita, depi w tande brip brip brip brip, brip brip brip brip, brip brip brip brip brip tankou yon cheval k ap rantre, se moun k ap rantre konsa. Negociation yo tande nap touye nap touye la gay wari vin a 200 mil you wès non byen frekan anko moun yo menm ap vann tout sa yo gen vann ti kay yo vann ti tè yo vann tout sa yo gen net gon ti jèn nèg yo kidnape nèg yo kidnape nan 19 la medam mesye anvi yon semèn de sla li bay machin ni pou 2000 dola ameriken li metel nan prè. Li planel! Se komsi se chèn li, se bag li lal plane. Ebay kenbe machin nan pou 2 mil dola US poul ka enjekte nan biznis li kap fè fayit. Chèf gang sal Izo yo prann pandanl ke machin li menm nan plann pou lajan. Eske nou tande koze medam mesye? Avantyè la yo pran yon doktè, yon medsen nan Petyonvil la. Ke tout moun Petyonvil konnen. Gon lòt ti dam nan 33 la a medam mesye, chèf gang sal yo kidnape yon jèn ti demwazèl. Yo pran l. Hein? M kwè yo pran l nan wikenn nan la a. Tout paran l nèt. Apre lanmou ey yo pa konn sa pou yo fè seum Elbe ou wè jiskaprezan m poko janm kanpe anfas ou epa legen m ba w jiskaprezan polis la kraze sou ou kòm direktè polis jiskaprezan m ba w chans ou la pou travay toujou m poko janm kanpe anfas ou. Jou m kanpe anfas ou wap pèdi pòs ou. Ou mèt kwè nan sa m di w la, jou m kanpe anfas ou wap pèdi pòs ou. Mesye, pou nèg chèf de lapolis, pou lekòl polis sa kraze nan men w, pou chèf de lapolis, pou direktè lekòl polis sa mouri, asasine devan, devan nan men w. Bon mesye, Ayrton gen plan pou, pou, pou derasine chèf gang Tòsèl la medam mesye, Pènye a. Li pote l deje l, li pral nan reyinyon e pou bagay sa wi. Yo fè manjel. Fatal love ki se chofè nèg la yo pran yal avèl fatal love la dil konn lanmò lap esplik on moun taba sa li dil konn lanmò li konn lanmò nèg la men epa fòt li pat ka kanpe lanmò a sil kanpel madanm ni pitit lap mouri ewè jan jan li op ti swen la jiska prezan chèk li lajann epoutan ariton ki se direktè akademi an non sèlman yo koupe chèk li depi lè l mouri a, yo pa ba l chèk, li te kòm pwofesè anndan lekòl polis la, kòb sa pa vini menm. E ni moun li te nome pandan l direktè polis la, 15 mwa, yo pa janm peye moun sa yo. Se pa blag m ap ba nou, se pa manti m ap ba nou. Nèg wo kòmandman yo asasinen Arrington. Yo manje l. Aktyèl direktè akademi an l pa janm met pye. Responsab resouzimèn nan pa janm met pye. Kote yo ye? Chèlin kote w ye kòm responsab resouzimèn? Ou pè pou yo pa manje w? Figawo, Figawo Oreliyis ki pran plas Arington nan, kote w ye? Met pye w anndan akademi an, nou bezwen w anndan. E pa pòs nou te bezwen? Men pòs, e pa pòs nou te bezwen? Menm mesye neg polisye sa yo telman ipokrit medam mesye sim di on lè bon m gen pou m vin a foto on demwazel neg dcpj fè lanmo san jou manje jen fanm ki fini dwa medam mesye enfomateur. Gen youn nan nèg dcpj yo ki pran telefòn li, l rele demwazèl la k ap bay yon bagay de lanmò san jou, yon enfòmasyon de lanmò san jou. Menm nèg dcpj yo, yo rele lanmò san jou bay demwazèl la tèl bagay, misye pran demwazèl la, l tiye li, pran tèt li, l al fè bagay mistik li. Men nan ki sa nèg yo tonbe nan peyi a? Polisye k ap rele bandi yo poutèt ti lajan sal! Semèn sa la, mèdam, mèsye, yon direktè CNE nan men bandi yo anlè a, yon operasyon tonad, dwòn nan moutre, mèdam, mèsye, yo a 200 mèt. 2 chèf gang lan anlè a. 200 mèt mèdam mèsye. Chèf gang nan wè yo pral vre pa gen lòt mwayen. I fè direktè CNE a met on vwa lage m. Tèl bagay men y ap tiye mwen, si yo pa lage m y ap tiye mwen. Nèg y a 200 mèt pou yo frapa bandi a nan yon echanj de tir. E gade nèg yo gade yo wè nèg swat yo nèg swat yo peton diskisyon antre yo sou radyo ap fè gwo diskisyon epi kounya nèg ki tap kòdone operasyon an oblije kanpe pou kèl rezon pou yon swat pati yon swat poutèt chèf gang tòsèl la. Eklatman sosyal la fèt kanmenm.
Depi nou te fin tiye direktè akademi an nou pat wè tout enposib on nèg ou direktè polis. Delma paka gen sekirite medam mesye pou paka gen yon pou paka gen yon bakòp polis bò mozaik gadè sou wout aewopò a paka gen yon bakòp polis medam mesye nan antre simon an paka gen yon bakòp polis medam mesye nan nan kafou areopò paka gen yon bakòp polis devan enperyal e delma 30 paka gen yon bakòp polis nan delma 33 Bo televizyon an, pa ka gon backup police nan 40 mai a, pa ka gon backup police medam mesye nan 62, pa gon pa ka gon backup police medam mesye sou tout rout yo, pa ka gon backup police la a medam mesye nan delma 18, pa ka gon 2 backup police pran Simon met deyo nan kwen an la a jere anba a. Pou ti lapli deplase l al kidnape yon moun Dèlma 33 pou l desann jwi lay de Dye avè l mesye. Pou di m, pou di m responsab polis la pa nan kidnaping nan? Pou di m wo kòmandman polis la pa nan kidnaping nan? Pou di m yon senatè de la repiblik pa nan kidnaping nan? Pou di m yon nèg ki minis pa nan kidnaping nan? Mesye nou t ap ri Ayisyen bann vòlè, bann gang, bann san sal. Eklatman sosyal la fèt kanmenm. Nenpòt polisye k kanpe dan beng fas avè yon gang k ap pran nesans nan zòn nan konnen w ap penitansye nasyonal. Nenpòt kèl polisye, plen polisye k vin kanpe yo fas a gang yo. Non, yo penitansye nasyonal. Ou konprann? Yo gen komisè di gouvèneman yo, gang ap fè jij kado tè, gang ap fè jij kado, kado, kado kay. Komisè di gouvèneman yo, sibstiti yo, yo tout nèt gen kòb gang nan men yo, y ap pran plezi yo. Bann vòlè, kot madanm nou, kot pitit nou, bann san sal. Se pa posib, mesye! E pa posib! Imajine ou gen ti frè w aktyèlman la l nan men gang, kriminèl 200 mil dola. Bon, konbyen paran k pou met ansanm nou menm k sot nan klas mwayèn mesye? E nan mizè nou pati nou vin Etazini, nou vin Kanada. E lavi nou vin chèche mesye. E nou menm k ap ede moun sa yo Ayiti. Hein konbyen moun kap travay nan peyi sa la nèg yo kidnape ou nan peyi medam mesye nèg la gen ti machin ni ti BM ni li pap roulel sou baz ke yap kidnape nèg la gen ti wanglè la achte ti bagay 2015 wi medam mesye ti bagay 2010 nèg la pap roulel oh wi sou baz pou yo pa wèl sou bèl machin ki machin nèg la gon vye Toyota ou tande lo wi ya wèl sou bèl machin. Bandi. Sa vle di bandi yo menm ak gwo machin de luxe yo yap woule and yo pran machin moun yal woule vilaj de Dye. Avantyè wè chèf gang sal izo on kokorat sal ap woule machin ap fè video. Boule vilaj de Dye. Kraze vilaj de Dye. Ala traktè kraze fatra sa ok anba. Son paket chien, son paket fatra, son paket poubel ki gen vilaj de Dieu, pa gen moun anko. Ou rive lot bo a pase traktè, ou lage bonm sou fatra sa yo, pa gen moun anko. Si te gen moun la, pa ta ka we pitit pep la ap vin kidnape mete la pou yo asepte tout bagay sa yo ap fet. Se chien ki ret vilaj de Dieu, pa gen moun. Se bet. Retire fatra sa yo sou moun, yo pa gen dwa konsome sa yo nan la repiblik. Lage bonm sou san sal sa yo kelkeswa sal te ye a fann li yo tout se manje chyen.